fèt team winnie DS yo sa ka fèt so winnie DS and the building winnie DS nan mezon an so mwen swete ke nou tout la nou anfòm donk si se premye fwa ke wap gadem si se premye fwa ke ou monte sou channel lan map diw ke non pam se winnie byenveni. Byenveni ansanm avèk tout fan mwen yo tout moun ki sipòtem yo ki toujou gade video m yo byenveni bon menm jan nou kapab wè tit video a deja video jodi a se yon remèsiman li ye pou mwen vin di tout fanatik mwen yo tout moun kap sipòtem yo yon gran mèsi yon gran mèsi Paske channel mwen an rive 2000 abòne. Jan nou kapab wè an, mwen rive 2000 abòne se gras ansanm avèk nou. Si se pat nou menm, mwen pa tap janm kapab rive 2000 abòne. Mwen di nou mèsi, mèsi ansanm avèk tout moun ki pran swen yo, ki pran tan yo pou yo toujou gade videyo m yo, pou yo toujou sipòte m nan tout videyo ke mwen poste. Se yon gran jwa, yon gran jwa pou mwen paske rive 2000 abòne sa pa fasil, sa mande travay, nou konnen map toujou la pou nou pou m ede nou ansanm avèk cheve nou, ansanm avèk epi fè nou ri so yeah yon gran mèsi, yon gran mèsi, yon gran mèsi epi. So mwen genyen spesyal, mwen gen spesyal mèsi ke mwen ap di ansanm avèk Joslin Daphne ki kòm yon gran sè pou mwen li toujou la pou mwen um si mwen kapab rive 2000 abòne se gras avèk li menm tou li menm tou li vrèman edem mwen dil yon gran mèsi epi avèk tout moun kap gadem yo Joslin Daphne li gen yon YouTube channel so pa bliye map ekri non an pou nou pase abòne ansanm avèl li genyen bèl bagay osi li genyen Li montre kòman pou aprann fè bèl bagay epi li pote bon konsèy pou nou so pa neglije al sipòtel sou channel li an menm jan ke nou sipòtem nan epi mwen gen mwen gen plizyè lòt moun ke mwen ta vle di mèsi a anpil lòt moun piga nou fè jalouzi sim pa te non nou but nou nan kèm nou konnenm deja so yon gran mèsi ansanm avèk nou tout mwen pap gen tan poum site non nou chak la poum di nou mèsi but nou konn tèt yon nou konn tèt nou deja so mèsi ansanm avèk nou mèsi ansanm avèk chak grenn abòne ke mwen genyen epi Humm choz dit choz fèt so menm jan ke mwen te mwen te di nou konsa ke lè mwen rive 2000 abòne mwen gen yon giveaway pou mwen fè so mwen rive 2000 abòne an se gras ansanm avèk nou humm giveaway lan mwen gen pou mwen fè an mwen te esplikel byen mwen te di ke se moun ki abòne ansanm avèk channel lan ki toujou kòmante toujou gade e kòmante videyo m yo epi moun ki vo moun ki pataje channel mwen an ki voye lòt moun vin abòne epi vin gade videyo m nan se moun sa yo se moun sa yo kap gen chans genyen nan giveaway ke mwen ap fè pou 2000 abòne m nan se jis yon fason pou mwen remèsye 2 moun pou mwen di yo mèsi so se 2 moun ke map chwazi se 2 moun ke map chwazi pou jis kounya giveaway an li poko fini mwen poko seleksyone moun yo so si ou poko abòne si ou poko kòmante anba videyo m yo si ou poko voye moun vin abòne ansanm avèk channel lan fè sa kounya pouw kapab gen chans genyen nan giveaway la paske mwen poko seleksyone mwen poko fè anyen bon humm rezilta giveaway lan rezilta giveaway lan lap map anonsel humm map anonsel antr lòt jedi ban mwen kap konbyen.

ou byen 30 so antre 2 jou sa yo map anonse moun ki gen nan giveaway lan paske mwen pa konnen petèt mwen ka busy like petèt mwen ka um like okipe m gen dwa m pa vle di ke map pote Map postel jeudi epi jeudi swa m vin okipe m pa postel Entre jeudi oubyen vendredi so mete nou prè nenpòt lòt video nou wè ke mwen lage konnen se non se 2 non moun ki genyen nan giveaway lan sou channel lan ke mwen ap anonse Bon m konnen ke nap poze tèt nou kesyon kisa moun yo kapab genyen nan giveaway la Humm ok sa depan sa depan de kote moun nan ap viv sa depan moun ki sa depan de moun mwen chwazi yo sa depan de kote yap viv lan paske m poko konnen sa depan de kote yap viv lan epi sa depan yeah sa depan de kote yap viv lan pou pou m mwen pou m konnen kisa ke yap genyen nan giveaway lan but sa wap genyen an m swete ke wap satisfè ansanm avèl avèk moun ki pral gen nan giveaway la so guys yon gran merci yon gran merci yon gran merci m pa konnen si genlè se nan tout lang yo poum ta di nou merci sa m pa konnen se an fransè bon banm wè banm fon ti eseye dil an fransè non m pale fransè m jis fon ti bliye paske nou konnen lè wap pale fransè kounya preske anglè a maten midi e swa so mpa jwenn moun poum poum practice fransè an so banm wè sim kapab dil bòy banm wè sim kapab fè yon ti remèsiman an fransè umm pa ri non.

Tou mes abòne pou di Ay m bliye m pap di anyen pou nou se pa sa nou kòmanse byen byen non m bliye m bliye ok Hey guys today is a very very wonderful day today is a day for me to say thank you

Sa fè 3 lang, 3 lang. M gentan ba li an kreyòl, m gentan ba li an fransè menm lè fransè a pa t bon, men m gentan ba li ann anglè. So, ann espanyòl, ban m eseye. Hola, gracias, am, oh God! Hola, gracias para. Para todos moun Para todos suscribor my YouTube channel Mezanmi humm m pa pale m pa pale español non silvouplè I don't speak Spanish

Tout moun tout moun ki deside abòne tout moun ki deside swiv mwen sou channel lan kote ke mwen montre kote pou nou aprann penyen anpil bèl coiffure epi anpil bèl manje kòman nou kapab aprann fè yo avèk lòt bagay vlog so mwen swete ke si se premye fwa ke wap gade videyo m nan.

Ansanm avèk nou map rive pi lwen map pi rive pi lwen merci merci merci dimil merci merci bon guys um se la ke mwen kite video an menm jan ke mwen di nou an stay tune pou lòt video ke mwen pral poste an lè ke mwen pral anonse 2 moun kap genyen nan giveaway lan se yon sipriz ke li ye mwen pap di kisa map bay so se yon sipriz ke li ye bon map di nou merci ansanm avèk ou menm ki pran tan w pou gade video sa pa bliye abone ansanm avèk channel lan sipòte m antanke jèn ayisyèn so merci mwen renmen nou anpil. Merci merci di mil merci. Se la ke mwen kite video a mwen swete ke ou satisfè ansanm avèk video a epi si se premye fwa ou sou channel lan pase gade lòt video m yo m panse ke yap entèresan epi wap renmen yo so pa bliye osi anvan m ale pou pase abòne ansanm avèk channel sa ki se Joslin Daphni Tout sipòtèm yo mwen mwen ta vle ke nou tout lan nou pase abòne ansanm avèk channel li an nou pap regrèt nou pap regrèt so map di nou babay a la pwochèn pou yon lòt video ankò merci merci pour 2000 abòne thank you for 2000 subscribers bye bye merci. Bizou a la pwochèn pou lòt video kap di ki 2 moun ki genyen nan giveaway lan epi byenveni nan team Winnie DS lan abòne epi bay bizou.